Peyi dayiti son peyi teyat li ye sa vle di chak jou n leve fòk kè n kontan paske toujou gen pyès teyat kap jwe nan peyi nou ayiti pa Hollywood men toujou gen fim kap jwe sa vle di kè n toujou kontan malgre se tris mèt Reginald kòman nèg yo. Dayou Many mwen salye w e nap salye tout oditè oditris tout telespektatè telespektatris ki pral swiv emisyon sa e m salye kameramann nou. Bon e nap profite salye kameraman nou ki se Fritz Gerald epi nap salye tout moun tou ki tou toujou pran le swen pou tande nou e ki toujou fè e fè yon kòmantè ki toujou fè yon pataj ki ki toujou di mesye e sa nap fè a bon men ann mete plis sans plis seryozite ladanl mesye mèsi anpil e mèsi ak anpil moun tou petèt ki pa wè sa nap fè a ki pa wè enpòtans li epi ki kache anba anba kap kritike mèsi mesye anpil tou enben jodi a gen anpil dosye ke Nou de manyen. Nou savan ke nou manyen dwe se yo. Nou pa ka pa rete pou n pa pale de yon gwo chèf bandi ki tap bay pwoblèm, ki tap bay anpil anpil pwoblèm ki tonbe, ki se Ti Je ki ale, ki kite fanmi l, ki kite madanm, pitit. Misye tonbe nan kondisyon ki trè difisil e misye pat vle obeyi, pat vle remèt zam, misye pral kite timoun sa yo. Ki pral grandi premyèman san papa e k ap gen yon vye souvni madanm misye k pap fyè di se li se Ti Je ki te madanm li. E pi timoun yo tou yo pap gen fyète pou yo di se Ti Je ki te papa yo. Mèt Reginald. Wi, wi, se gwo tristès. Bagay la di ke mou a di ke ki frape a lepe pe rappe a le menm pe. Petèt Ti Je jwenn pou sa l te travay la e li rekòlte. Sim gon mesaj m ta fè fè pase aprè sa tout sa w fin di yo la se avèk lapolis lan map di lapolis lan si depi lè te gon polisye m panse ki te mouri nan menm zòn sa ki te rele ti grèg si lapolis la te gentan fè yon entèvansyon depi sou dosye ti grèg lan m panse lanmò ki vin gen aprè sa masak ki vin fè kafou fèy ki vin mete popilasyon an kolè tout moun ap rele anmweyy masak sa patap rive fèt. bandi yo lòt bandi kap swiv yo nou pa gen lòt bagay poun fè ke remèt zam nou rele lapolis pou kèlkeswa moun nou gen nan lapolis nou gon jounalis nou byen avèl relel di nou prè poun remèt zam paske bandi ou pa gen lòt kote ou prale ou pa gen lòt jan wap fini ke fini menm jan avèk tije. Dye wilme grenn sonnen m pa konnen e konsa wap fini e m panse la mye lap mye pou nou remet zam menm jan ke nou aprann ke anel gen ide poul remet zam m pa konnen si son bagay kap fasil pou li e le fè ke li vle chita li vle remet zam e m panse se e m panse se yon bèl jès men pa kont fò misye pase devan la jistis kanmenm. Pou misye si li pèn yo ka redwi nan pèn li men fò misye pase la jistis epi tou poun konnen ke kote misye pral fè deklarasyon kote misye pral kondane tou e misye te anonse ke pral fon konferans de près poul te di ke men kòman pral remèt zam nan men sal vle men ki demand li te pral fon se de demand men akoz misye vin pè pou la polis. Pa tou arete l. E li vle se se li k remèt tèt li. Li vle se yon nan negosyasyon ke li remèt tèt li. Li pa ta vle se lapolis ki vin fè aksyon sou li pou yo arete l. Li vle se li menm ki pou ale epi tou apre yon chita pale epi tou li menm pou l remèt zam epi tou pou l al devan lajistis ke m pa konnen men fò egzanp lan kontinye trase ka pa misye a. M pa konn kòman gouvènman oubyen lapolis oubyen jistis pral trete l men fò misye pase devan lajistis kanmenm. Yeah ou di tout bagay ou tou manyen dosye anel lan gen yon group mwen kwale bouke tou 300 konbyen tande nèg sa gen yon group ki gen ladann nèg sa yo ta deside tou di yap remèt dyab malgre yo pa tèlman gen twòp presyon lapolis sou do yo m ta twouve se yon bèl jès m pata swete ke se pawòl nèg yo ap bay paske yo toujou dil anpil fwa gen tou yo konn di ke yo prè pou yo bay zam epi yo konn pa yo konn pa bali vre mesye Lè n remèt zam nan lap bon pou nou tou lap bon lap ede fanmi nou paske se pa ou menm sèl ki nan fanmi an ok chak fwa w poze yon aksyon negatif aksyon sa ap swiv tout fanmi w nèt jenerasyon an jenerasyon e gen moun kap pè antre nan Sa w di a tèlman vre gadon frè Ti Je kap kriye frè Ti Je ki rele kap kriye. Voilà.
Misye ap kriye, misye ap kriye, misye di Tije son son wont pou fanmi an. E sa fè mal men misye menm di si l te okouran ke Tije te nan zòn nan, li menm li t ap rele lapolis. E pandan tou ap kriye pandan l ap di sa. E men kòman e fanmi w vin pase lè w pran wout pou fè bandi. Lè w pran chemen bandi an. Sa k di an, ou pèdi, ou mouri, fanmi w pa gen chans pou pran kò a, ou pa konn sa y al fè avèk kò a. Enben nou kite timoun nan soufrans mesye. Mesye nou gen madanm nou gen pitit nou gen manman nou gen papa m konn poum fini poum di ke jenerasyon an jenerasyon yap pè antre nan fanmi sa alò ou pap gen pitit fou pou tande l bal marye avèk pitit anèl ou pa pral gen pitit fou pou tande ke se avèk pitit tije l pral marye sa vle di ke mesye de jenerasyon an jenerasyon gen paran ki pap kite Ki pap kite ke e antre nan fanmi sa. M panse ke e tap li tap enpòtan si ke nou deside remèt zam nou deside ke e poun pran chemen legliz m pa konnen ok e lapolis ap trè kontan e pou kapab kolabore avèk nou paske men la sèl choz mèt Reginald di talè fòk nou al reprann kesyon lajistis paske ke lòvel ou non. Nou fè tò Nou fè tò Avèk popilasyon an Avèk sosyete an Ou konprann sa vle di ke si ou ta pran 20 tan prizon Pou jès ke ou fè an Yo kapab diminye sou pèn ou men kanmenm fòk ou ale Reponn kesyon lajistis Fòk pase devan lajistis Fòk pase yo devan lajistis E nap tou ba ou sou fini avèk sekans sa a sou gen lòt Non m sanse m sanse fini Enben nou pa ta ka fini avèk sekans sa tou pou nou pa pale de yon Bon gon patnè ki rele 7 seconde m pa sou m pa konn si w konn tande misye misye sòti 2 mizik premye mizik misye sòti an misye pale nan non bougòy
misye pale nan non bougòy misye pale nan non anèl misye pale nan non kris misye fè tèt li pase pou tout li mèt imajine tout sa ki ka koz yon moun fè bandi tout sa ki ka koz yon moun vin bandi misye imajine yo epi nou misye fè l yon mizik e kote menm nèg sa yo rejwenn li, yo rejwenn misye nan pawòl misye di yo. Pa egzanp, Bougòy rele misye, men Bougòy di misye ke, men sa w di nan tèks lan an, sa w di nan pawòl ou a, men se menm e reyalite m. Christ di misye menm bagay la, ki vin fè ke tout nèg yo chèche wè misye pou yo konnen ki jan fè misye fè pale nan non yo, pale pou yo, alòske sa misye di an byen chita. Ebyen, 7 segonn reyisi fè. Konbyen lòt epòch pral map ri ont map kouri fè gouvènman an e map kou fè kouri fè popilasyon an ayisyèn nan tou gen kèk tan nou pa tande gran ravin ti bwa nan gè nan batay nou pa janm felisite yo nou pa janm tande pale de sa si lè te gen gwo pwoblèm yo nou te plis pale de sa ebyen misye pou bokou nan lapè ki renye nan zòn sa yo pilat gran ravin ti gòy gran bwa. Ebyen 7 segond sa apre mizik lan tout nèg sa yo gen yon sèl objetif se te kwaze misye ebyen yo kwaze misye ebyen misye pwofite pandan nèg yo kwazel la ebyen l fè tout nèg yo rankontre e l fè tout nèg yo zanmi vin genyen lapè nan zòn sa ou pa tande pale de Boukòy ou pa tande pale de Kris ou tande de bandi ou pa tande pale apa de Anèl pami moun ki se Misye te pale ou tande pale de li men tout nèg yo wè zòn gran ravin e misye fè nèg yo fè lapè a lèd de mizik sa e misye sòti yon dezyèm mizik kote misye adrese l avèk boujwa yo e misye kwaze plizyè moun misye gentan kwaze avèk Reginald Boulos ki reponn li ke misye te mande Reginald Boulos lekòl pwofesyonèl nan gran ravin. Reginald Boulos reponn misye di ebyen pa gen pwoblèm l ap antre an kontak avèk alyans y ap vin yon meton lekòl e pandan nèg yo fè lapè a y ap ba nèg yo edikasyon y ap montre nèg yo metye yo pral met lekòl e Reginald Boulos reponn pou l bay meton lekòl nou pa konnen si l ap kenbe pwomès li men l reponn pou sa ke e misye menm di men kòman l pral fè sa misye di nan chak zòn sa yo li pral pran 50 moun nan gran ravin 50 moun nan e gran bwa 50 moun nan pilat. Egal la vin ap vin gen 200 anviwon 200 moun anviwon 200 moun ap vin gen anviwon 200 moun e nan zòn nan e e y ap kòmanse si lekòl la e e konstwi se konsa m te fè bidjè lekòl la sa vle di nou pa ta ka pase san n pa pale de 7 segond ki fè kalite travay sa e e nan mouvman ki mete lapè nan yon zòn ki te vrèman nan 4 zòn ki t ap batay antre yo. Ok. Alò ou sot di gen popilasyon tou men menm jounalis yo tou

Menm jan ke avoka yo gen yon bawo, gen de akts yon avoka komèt, e bawo a ka pran desizyon kont avoka sa, m pa konnen si m nan di. Wi, se yon bagay sa. Alò mwen m ta sijere ke pou metye sa tou, gen de, gen de enfòmasyon yon jounalis bay, gen de vant, gen de jan nèg la voye vant li, fòk ta gen yon desizyon pran pou retire mikwo sa nan bouch nèg sa pou kèlke tan, pou l al reflechi Twò fasil.
Gen asosyasyon, m pa konnen eske se, eske kòmsi yo pa gen, yo pa gen legalite, yo pa gen, eske chat yo a pa gen anyen yo ka fè, yo ka di pou sa. Òganizasyon jounalis yo ou plis wè y ap pale. Lè yon jounalis gen pwoblèm ou plis tande kote yap pale men lè jounalis ap bay fo enfòmasyon fè erè ap voye vant oubyen ap pran move kòmantè ou pa tande yo di anyen yo plis la pou pwoteje jounalis men yo pa la pou yo korije oubyen pou rale zòrèy jounalis e nan fòm sa yo fòme asosyasyon jounalis. Ok m panse fòk nou fè yon paragay paske nou pa ka sèlman la pou n pwoteje jounalis yo sèlman pandan setan ke. Gen de jounalis tou k ap voye vant yo, ki di nenpòt bagay nan radyo san yo pa mezire l, yo pa verifye enfòmasyon epi yo bay. Lè sa bon di l bon, lè sa va mal tou di sa va mal. Ok si kèk tan nou te tande Site Solèy poze, Gonayiv nou tande Gonayiv rabotou. te ka opoze, fòk nou t ka di, fòk nou ka di ke, fòk nou ka di ke, fòk nou ka di zòn sa yo fon ti poze li menm tou pou n kapab pale de, de sa y ap fè ki pozitif nan zòn nou. Bon, nou t ap, fòk nou te kapab pase de, nou pa t ap ka pase pa pale de ti bagay sa yo, n ap kontinye, m ap pwofite salye Dayou sou tchak sa avèk manman li ki rele Alexandra sou tchak sa. Bon, medam mesye.

M pa konnen, fò n Daphne pale de li an premye. Bon n ap manyen l wi, nou pap, ann eseye pa tounen, pa tounen, pa tounen jis la. Ann eseye pran pwoblèm ki genyen nan Djakout ki vin koz ke Ti Reji ta sanble kite djaz la. Èske se pwoblèm, èske se antant ki pa ka jwenn epi Ti Reji di. Ti Reje di l pa ka nan pèdi tan paske fòk li fòk li fòk li fè fòk li fè lawout, fòk li travay, fòk li fòk li jwe pou l gen kòb. Djakout nan benyen chen Djakout pa ka jwe. Ebyen Ti Reji ta sanble pran yon desizyon pou l al pou l al jwenn Lamonik. Èske se koz divizyon sa ki fè misye ale? M panse sa a se mezantant, se bon petèt m ta pral fè yon ti rale tou piti sou sa ou te di pa t ap tounen dèyè. Non, w ka fè yon ti rale jis pou ki koz? Dènye dènye sa dènye sa k te gen an se se Shabba se Shabba ki t ap jwe ki ki t al salye Pouchon enben tou Pouchon pat pran pat pat asepte pou l te bay Chaba lanmen sa te vin rann Chaba nève epi tou Pouchon tou te tou pwofite ap voye toya enpi tou Chaba vin reponn epi se sa ki fè Chaba vin kite sèn nan èske se pa menm divizyon sa. Ti Reji gen lè l fin wè ke finalman pa gen avni pou Dyakout, ke pap gen antant. Shaba a Pouchon se yon bagay antant, pou nèg sa yo antann yo se yon bagay ki gen lè prèske enposib. Paske m te gentan ap tande nan lòt moun ki pi pwòch Dyakout ankò, yo te gentan di se yon djaz ki pa gen espwa pou l rete. Nèg yo te fè tantativ epitou tantativ la echwe. Eske Ti Reji pa fè yon kalkil ke li wè ke l ap pèdi tan ansanm avèk Dyakout? Enben finalman nouvèl la tonbe ke Ti Reji poko konfime l. Men nouvèl la tonbe ke Ti Reji kite kite Djakout e li pou le moman kounya la li nan Amoni. Misye pral sòti album avèk Amoni e li gen pou li gen chans pou l rete nan Amoni. Sof ke Ti Reji rete pou konfime sa paske nou poko tande l sou sa men nouvèl la e sa li ye la yo menm. Tèt chaje. Alò pa bliye ke pwoblèm ki genyen avèk Pouchon e Shabba a genlè yon pwoblèm nèg yo genyen depi kèk lontan paske nou tande Shabba k ap di ke nèg yo konn pa vle jwe mizik pa vle jwe mizik Shabba nan nan djakout eh nan djakout number one eh sa toujou gen yon ti pale sitou nan afè kòb tou eh m toujou dil eh sak plis bay pwoblèm nan mond lan se fanm kòb gen pou nèg la tande nèg la toujou li gen pwoblèm eh si se pa tè se fanm si se pa fanm se lajan eh m pa konnen kisak vin koz egzakteman eh divizyon antre nèg sa yo ki pral koz ke Djaz lan pwal kraze nèt ta sanble kraze. Non nan dènye bif nèg yo fè a dènye kote nèg yo Shabba te kite sèn nan se ke Shabba te di Pouchon ke fòl di pèp la ke li pa li bal yo misye ap rate anpil bal ta sanble misye ap rate bal men lap touche kòb yo sa fè Shabba mal ou konprann se misye pap travay epi misye touche ta sanble touche pi byen tou ale misye misye rate anpil bal e sa e yonn nan pi gwo pwoblèm Shabba dil gen ansanm avèk Pouchon. Misye di sa nan plizyè radyo, men Roro menm pa konnen, Roro menm gen pwoblèm pal a Shabba, li di, li di Roro reponn, Roro di Shabba ou menm, ou menm tou ou bay pwoblèm tou. M pa konn si se paske misye ap fè mizik pal yon seri bagay, Roro di Shabba ou menm ou bay pwoblèm tou nan djaz la, epi tou Shabba menm di ke pwoblèm li konn bay yo, li yo nan avantaj djaz la. Sa vle di misye gen lè lal ap fè album solo l, yon seri lòt bagay. E sa fè misye di, pwoblèm li konn bay Djakout, li bon pou Djakout, men Pouchon li menm,

Jiska prezan nou poko konnen nouvèl sa la kòman moun manb Dyakout yo kòman yo resevwa li oubyen eske ti Reji ap nan Dyakout la man avk Amoni an menm tan sa rete poun konfime. Bon nap ret tann tou poun tann Nick Henson Prud'homme staff Harmonik lan poun gade poun tande ki deklarasyon kesyon kap poze si misye ta chwazi al nan Harmonik vrèman ki plas kòman misye pral kanpe nan djaz lan ebyen sa tap fè Harmonik byen anpil lè w gade tous misye

Gracia pouchon Gracia pipo ok Gracia pipo Alò m pa fini m pa tande m pa konnen si mèt Reginald gen dènye enfòmasyon yo èske se konfime sa ke Gracia di an ta sanble ke Gracia di Richie gen anpil bèl mizik nan repètwa l, Pipo ou pa ka chante, sa vle di ke Pipo pa a la hauteur. Gras a gen kèk tan Gras ap fè chèlbè sa yo, kèk tan lap fè l, e l te toujou konn di l, men dènye fwa. Men èske se Richie ki asire misye ki di sa vre? Misye ka sispèk sa, men misye ka, pa bay Richie di misye sa, misye konnen ke, bon, aprè tout pwoblèm li te gen avèk Richie. Misye pat dakò e Richie Richie se te Richie se te sipèsta mekè Finalman misye fin vin dakò ke Richie se sipèsta mekè Men misye konnen si gen pou si gen yon pou yon moun Richie ka pwodui pi byen li rele Gracia Delva Si gen yon moun ki ka chante mizik Richie pi byen lè l konpoze li rele Gracia Delva E misye twouve misye wè albòm ki sot pase la a si se li menm ki te chante l ke albòm sa t ap fè pi gwo hit Ebyen misye voun ti bagay sou sou Pipo l di Pipo l di Pipo ke Richie gon CD mizik la e domaj mizik yo ret nan tiwa paske se li ki ka chante yo e bagay la te fè Pipo mal e Pipo reponn. Nan repons Pipo a kisa misye di menm? Ebyen Pipo di gras a ke li abitye fè hit deja e pa Richie ki fèl fè hit e answit li chante an fransè. Eske lòm nou yon ti parantèz nou te ka ouvè nan deklarasyon Pouchon te fè a k ap viv Kanada, alegasyon Pipo fè la kounye a ki t ap viv Kanada tou. Pipo di ke li menm li fè hit an fransè. Alòske Pouchon menm te di Gracia, Gracia pa ka pale fransè oubyen li t al lekòl. Sa vle di nèg yo ap montre kote edikasyon yo, plis kote nèg yo ap montre kote edikasyon yo, kote yo santi moun nan fèb la, yo toumayen l la. Kòm misye konnen ke.

Superstar sa yo 2 atis sa yo kiyès ou tap wè ki pi konplè e kòman nou te kòman nou tap fèl si nou tap mete Richie Pipo Gracia devan yon djaz kòman nou wè 2 nèg sa yo devan yon djaz ki reyaksyon piblik lan kòman nou konprann 2 superstar sa yo. Nou bay Pipo tout respè tout respè tout respè li merite.

Li pa di pou arete bandi li di pou ret nan tou koman nou esplike ret nan tou sa vle e. Non ape di e epa sak fè nan santi di sa. Li di mawon gen moun ki panse mawon pou l di bandi mawon. Non enben nèg yo kache sa vle di si w pa vle remèt zam ou pa vle yo pran w tou ret kote w kache on mawon kache kache nèt. Sa nèt mesye nèg ka chwazi viv on vi on vi

Premye minis ki pat fè anyen serye mesye wap di li te lapolis wap fèl wap fèl bon de twa nèg mesye gon popilasyon konbyen milyon moun epi de twa grenn nèg met yon popilasyon an otaj mesye ou pral wè depi politik pa rantre nan bagay la ayiti pral dous dayè tout moun ap tout moun dèyè remèd sa paske tout moun ap panse lè lè lè lapolis kite latibonit ki kote ou prale.

Jodi an ke nou gen Richard ki te ki konn toujou avè nou ki pa la tou ebyen madam mesye nap di ke tout moun nèt prensip lan kisa li se abòne se pataje e bann kritik paw ebyen ou ka ale sou TV pawòl la Pasyans TV epi Fidèl TV e nou gen TV imigran tou kap bay yon love tou wi TV imigran respè pou TV imigran ok aprè sa ban nou love lan yonn di lòt lòt dosye ke nap pran.

Sa ta koz kèk ti pwoblèm m pa konnen eske misye pa gen respè pou Don Wu antanke atis eske se minimize l eske fache l fache deske Ti Josenie a la hauteur ap chante epi misye vin mete stage la m pa konnen kòman ou menm ou wè kesyon sa. Bon sa fè l tris paske Sa ka rive ou rive nan yon nivo, ou te ou te jwenn yon moun la, ou rive pi wo ke moun nan. Men gran an oubyen moun ki te la avèw la avan w nan, ki te fè it avan w nan, fò w gen respè pou li. Paske tout moun konn sa kisa Trio Mix reprezante, kisa Trio Mix fè deja. A vle di, omwen lè Trio Mix ap fè it, lè Trio Mix ap fonksyone, Bon, petèt Mardi Kreyòl la avèk Lingwis Kreyòl. Kreyòl, e pa Kreyòl la non. Ou pale konpa Kreyòl. Konpa Kreyòl a Triyomèks gen dwa gen resanblans. Yo gen dwa t ap fonksyone nan menm epòk. Men Kreyòl la Triyomèks, e m panse menm yon respè pou yon gran ke Ti Dio, menm si ke Don Roro, ou konnen Don Roro anonse retou l. E nòmalman si li jwenn okazyon pou l, li jwenn yon foul, li jwenn yon okazyon pou l fè wè l, pou l anonse moun yo ke Trio Mix ap retounen ankò, li jwenn okazyon an men li fè l. Sa vle di Tito te dwe bay misye pou sa misye reprezante, pou sa misye fè deja nan mizik lan. Tito te dwe bay misye respè, menm si Tito pa t renmen ke jan misye te moute paske ou moute sou sèn nan e ke yo pa rele w, yo pa envite w, yo pa rele w moute, nou ka konprann ke aparisyon misye fè a li pa nòmal. Men Tito te ka regle sa apre men kite sèn nan pandan djaz ou ap jwe kite sèn nan pou nèg la ou fè nèg la wont e tout moun konn sa ki sa Triomex te ye ki sa Don Roro te reprezante e sa sa sa di ke jès sa jès sa pa bon e m pa t panse tou Tito se ni yon moun ki montre l renmen moun ki toujou montre l apresye tout moun li pa gen pwoblèm a tout moun lè pou l tripe avè w l ap tripe avè w lè pou l ba w respè a l ap ba w respè m pa t panse ke misye t ap fè Te gen jès sa yo lakay li. Misye pat sipoze fè grenn wowo sa. Men sak pase aprè sa ki pase ki eske minè kwe fè konfrans de près pou yo chèche pou tou eskiz. Studio pale Don Wowo pale men ke nou m poko tande entèvyou nèg yo. Bon kelke swa sa DJ pral di an lap toujou parèt lap toujou parèt lèd paske ou fè atis la parèt lèd Don Wowo tou pata sipoze moute tou nou wè gen plizyè atis ki fèl nou wè ke plizyè atis ki fèl nou wè fasil lap jwe epi King Kino parèt

On tap aji konsa e. Tout tout nèg gen ti defo yo. Yeah sa va sa sa pa bon ti José li. Ok ti Joe tout nèg gen ti defo ok. Ann kontinye non. Aprè 12 an finalman Glody Ferdinand an Ayiti.
Wi li vini. Mwen menm m ta sipoze fò m nan jou kap vini la fò m gen bon djebit m pa konnen si misye. Nan moman an la gen lwa pa disponib, men m pa t prevwa konn nan jou a yo. M ap pran msye pou m konnen èske definitivman Don T Ferdinand fè pati de djaz lan ke se Davids.
Ok, ok. An mwen kontinye. Sa k fè n di sa paske plizyè fwa ke nou wè kote Djebits pral jwe nou wè toujou Don T Ferdinand toujou la menm jan ke nou wè Ariel Haïlien fè l avèk Florence. M pa konnen si Florence gen yon mizik ke l pral chante. Si gen yon li chante avèk yon lòt ke m poko konnen. e ki diferan avèk yon divès idan ki gen yon mizik a siksè k ap byen mache avèk T-beatz enben se nòmal ke li jwenn misye jwenn anpil moun ki mande menm jan lè misye te vin disi an te vin Brezil enben gen anpil moun ki di poukisa ou pa vin avèk Queen nan poukisa ou pa vin avèk yon divès idan enben ta sanble ke gen kèk ti bagay ki potko aranje koulye a tout bagay ok ba yo nouvèl la kisa l te reponn di m te gen ti pyès.

Oubyen apre sa? Non, douz an avan sa. Douz an, douz an avan sa. Avan sa, a vle di pa pami moun k ap vin, k ap vin ti pyès. Nan yon ka espesyal. Se sa e ka espesyal ka, ka la ye. Li te pale de sa, douz an, li bay la fè l, te fè l mal anpil. Li pa t ka al lekòl, li pa ka aprann, li pa ka travay. Li te, e, an bann mizè. E finalman, Li delivre la. Li delivre kounye a lan Ayiti. Li menm di sezi pou jan yo kap kritike Ayiti, ap pale Ayiti mal. Li pa wè. E lè li gade li wè son lòt bagay. Li rive èpòt la pa menm konn si yon bagay ki elevatò. Li wè li wè lòt elevatò. Li di li pat menm konnen si èpòt la gen bagay sa a. Yo pa janm pale l de sa. Sa vle di li wè èpòt, li wè èpòt la chanje yon bèl bagay nèt e yo pa janm pale de sa pou reponn. Li di pat konn si te gen elevatò. Li di li sezi lè l gade wè yo moute l ap moute anlè. Sa vle di e plis li pat konn bagay sa yo as yo pa pale de yo. Paske se plis bagay, wi, plis bagay mal yo pale de Ayiti. E li di l vini la, l wè bagay yo diferan.

Florence avèk Blondine Ferdinand nan gwo gwo gwo bèf. Ou konnen pou al rive fèl pou al rive fòme. A rive menm gon jan pou leve, gon jan pou leve pi yo tou pa vle arive paske e Djebit fè Blondine chante. On moun ki pat konn chante. El fè hit. On moun ki pat konn chante. Ou menm wap mache avèk on moun. Kòm danseuse ou konn danse. Son bèl fi vre.

Antanke sa l pwodui. Sa l pwodui a, se sa moun mwen tou yo ta ap chèche. Non men kòm pami moun ki kenbe rezo sosyo, sa vle di moun k ap domine rezo sosyo, e nou ka mete l nan lis moun k ap domine rezo sosyo. Ok. Ou konprann?
Wi e men se Djepit pral pwodui Bon Di Ni Fèdinan e yo pral fè lòt mizik. Bon si se pou ou di Djepit kapab, depi se Djepit ki sa a se vre, depi misye gen touch li, depi misye ap pwodui yon atis, nou wè tout sa misye fè deja, misye pwodui pou anpil gwo atis e chak sa misye fè se Chak mizik misye fè se JP t big respect for you my man ok Respect for you brother.
Euh ann fè yon ti pale de sa non Blondine Blondie fè di nan di ke li li avwe ke li gen fo dada Rèv pa l se te se se se te toujou wè l gen gwo dada Paske chak fwa l wè yon fanm gen gwo dada kè l kontan Nan deklarasyon Blandine Ferdinand an, gen 2 bagay pou nou wè. Li fè avè e li di li menm chak fwa l wè yon fi gen gwo bouda, gen yon bèl dach, li pran plèzi ladan l e li wè fò l ta gen l. Eske Blandine Ferdinand pa pale pou anpil fanm? Eske l pa pale pou anpil fi ki pa t ka di sa oubyen k ap di sa tou ba, ki renmen fi gen dèyè oubyen yo ta renmen gen dèyè enpi tou ki yo pè yo pè pale de sa? Ann gade, ann fè yon ti pale pou mwen mesye. Eske nou ka kritike gason lè gason wè yon tach, lè yon gason wè yon fi gen bèl dèyè e li fè yon ti gade oubyen kontinye gade? Bon, si yon fi li pran feeling nan bouda pa l, li pran feeling nan bouda ki byen chita. Ki byen chita, k ap feli, e pa ma, e nou pa pale de moun ki madivin non, e pa lanye non. Yon fi ki tou ki l wè fi, li renmen wè lè fi a gen bèl bouda.

Djebit yo nan otèl. Djebit nan chanm li, nan chanm li. Li di chak inèdtan, trant minit ki pase konsa oubyen chak ti tan ki pase li wè Djebit pa vin frape pòt li a, li santi l delivre. Pou li menm, li konnen ke Djebit ap vin sou li. Ap vin fè gòl sou li. Ap vin fè gòl sou li. Li di lè l gade wè Djebit pa vini, li di ke li bay Djebit respè a. Men se yon fason pou l di l ke ou pa ka avèk yon fi konsa, ou pa ka sòti yon yon fi konsa. Ou pa vle, ou pa vle. Ou pa ta renmen pa sere men sou li. A monchè.